Bonswa Horen Football, nou nan kay la jodi an pou nou pote tout match ki te genyen pandan weekend lan pou ou. Bonswa Lerson, kòman w ye? Bonswa Daresly, bonswa tout moun. Se yon reyèl plezi ankò yon fwa pou nou la, pou nou pale de football. Semèn ki sot pase a avèk semèn sa a, te gen bèl football, anpil gòl, Ekip, ekip ou panse ki tap bat yo, a, gen nan yo ki, ki yon ti jan desi fanatik yo. E nou pral, nou pral pale de tout sa nan, nan kèk moman. Ok, ok.
Nan, nan semèn nan daprè, ki bagay ki pase nan mond foutbòl la, atansyon ou?
Well, gen anpil bagay ki pase wi, men m panse, m panse kanmèm nap, nap kite sa ki pi enteresan pou, pou nou pale an dènye. ou deja konnen ki sa li deja, non, PSG, kote te gen yon pil tansyon sou teren an, yon pil sa fon pil pa lan pil, antre Neymar avèk Mbappé. So, nap kite sa a la dènye. So, fanatik yo, rete branche pou nou tande sa ki te pase, yon moun ki pat gen posibilite pou te kite wè sa ki te pase a, e si ou te wè li, nou gen analiz nap pote pou ou. So, rete branche. So Dayson ann kontinye avèk pwogram nan.
Ok, ann ale an Angletè. Nou konnen an Angletè te gen anpil bèl match. Nou te gen Manchester City ki te jwe, nou te gen Manchester United ki te jwe, nou te gen Liverpool ki te jwe. Anfen, anpil, anpil, anpil bèl match. Nan match sa yo, nou konnen Liverpool ki te jwe, yo te fè 2 match nil. So, yo gen 2 pwen pandan sezon an. E nou gen Manchester City ki bat tou 2 match pa l yo. Kisa w panse sa ap pote nan fen sezon an? Èske w panse Manchester City gentan di ok pandan Liverpool pa bon kounye a pou m kòmanse ranje koze mwen pou m pran tout ti pwen m ka pran pou lè petèt nan mitan sezon oubyen nan fen sezon an pou si nou fè yon ti ratman pou nou ka gentan gen pwen sa yo an avans pou nou pa nan dlo cho? M panse Jan w di l la, m panse Manchester City se l ap tou pwofite moman sa. Paske ou konnen tout ekip gen yon peryòd kote ke y ap mal pase. E ou mèt kwè m peryòd Manchester City a gen pou l vini. Men nan moman sa la, yo jwe 2 match, yo bat tou lè 2 match yo a 6 pwen, kote ke Liverpool pa menm ka gen yon match. So, m panse Manchester City ap vrèman pwofite moman pou l pran tout ti pwen ke l ka pran pou plita lè moman pa yo a vini pou yo pou yo pou yo struggle y ap konn ki omwen y ap gen pwen an chita la menm lè yo pèdi li Liverpool p ap gen p ap gen posiblite pou l pou l jwenn yo e m panse sèlman Liverpool ki te ka vrèman rete dèyè Manchester City nan moman ou wè gen ekip tankou Manchester United ki pap vreman byen mache. Arsenal ap byen mache men ou konnen Arsenal e kosa l toujou ye gwo van ti lapli. So, m panse Manchester City ap fè yon bèl travay nan moman e li fè li sitou lotrejou yo bat 4 a 0 li fè li kote Men Marlene pa ban yon gòl so ou wè kòman Manchester City tèlman gen resous. Wi, Manchester City pat janm bezwen atakan. Non, m panse atakan vin gen an yo vin yo vin pli danjre kounye a men m panse sa yo fè 2 sezon san atakan yo te toujou ap yo toujou gen lig nan so m panse m panse yo plis pran atakan pou lig dè chanpyon an.
Ok. E eske ou panse jan y ap jwe kounye a, ya Premier League la li bon pou byen pèfòme men eske ou panse y ap ka mennen pèfòmans sa an Ewòp?
M vrèman etone de Manchester City. M toujou konnen Manchester City s on bon ekip men m pa janm panse ke yo t ap vini tou fe tou flam konsa nan kòmansman paske nan kòmansman sezon an ou wè ekip yo Yo toujou ap bat pou yo pran manm yo men ou kwè jan mouche se ti vinad tou vini tou fe tou flam janm dil la e yo genlè vini pou de bon ane sa e m panse yo prale pou tout bagay ane sa m panse m panse pou de bagay yo prale se premye lig lan avek lig de chanpyon an apre sa lot ti lot chanpyona yo tap jwe pou yo men m panse yap bay sa plis enpotans Guardiola toujou dil li vreman bezwen premye lig lan but M panse l pap janm di, li pap janm vrèman avwe ke l bezwen Lig dè Chanpyon, men m panse Lig dè Chanpyon se yonn nan bagay ki nan lis misye. M panse ane sa, vrèman, y ap vrèman ale, y ap bay tout yo menm pou yo wè si yo ka pran lig lan. Byenke gen anpil lòt ekip ki vrèman bezwen li tou.
Wi, sa sèten. Ok, ann, kòm nou nan Manchester, ann rete nan Manchester, ann pale de Manchester United. Well. Yon ekip ki gen Ronaldo la dan li ki pran 4 gòl nan premye mitan. E yo vin nan dezyèm mitan, yo pa menm reponn, yo pa menm ka bay yon gòl. Kisa w panse de sa? 4 gòl la, e pa 4 gòl la yo pran non, e nan men ki ekip yo pran 4 gòl la ki enpòtan. Yon ti ekip konsa pa sipoze ka ba w 4 gòl. E yo pran 4 gòl la nan ki sa? Nan premye mitan. E yo vin nan dezyèm mitan, vrèman pa gen anyen ki regle. M panse Mwen se United gen yon anpeche pou menm katriyèm. M pa menm kwè y ap menm uityèm menm ane sa paske jan fòk ta gen yon gwo mirak ki ta fèt pou Manchester United vrèman vrèman arive vin katriyèm ane sa. Men pou m di w byen apre tout bagay tout sa m di yo la ou fèk di Ronaldo, Ronaldo m pa kwè Ronaldo se lakoz jan ekip la ap jwe kounye a. Premyèman, m panse antrenè a, lè antrenè a vini, li vini twò kòmsi o e mwen k antrenè, mwen menm ki pral fè yon bagay. Lè w vini, yon ekip konsa ki t ap deja trennen, ou gen yon lòt fason w vini, ou kapab, ou konnen, ou gendwa vin nan ekip lan pou w bat pou zanmi avèk jwè yo. Bon, ou vini, ou jwenn yon jwè tankou Ronaldo nan yon ekip, epi ou panse, w ap di ok. Se kòmsi menm jan avèk yon papa, sitou Ayisyen yo, kòmsi yon papa, o e pitit mwen, m ap fè sa m vle avèk ou. Non epa konsa bagay la ye. Moun nan vini te gentan gentan li te gentan gen ou konn Ronaldo, Ronaldo gen profil li deja. Li soti li te gentan nan Manchester United la ale sal fè nan nan Real, sal fè nan Juventus e kounya ou vin nan yon ekip ou sipoze relel pou pale avèk li paske nèg sa yo yo pa antrenè ekip lan men menm lè yo pa kaptèn yo pa kaptèn ekip lan but nèg sa yo gen eksperyans E avèk Ronaldo ou konnen ou pap manke gòl. Wap mal pale avèk li konsa. Li pap li pap vreman fè anyen pou ou, li pap jwe pou ou vre. Byen ke Ronaldo se yon moun ki toujou bezwen bay gòl but lè wap gade match Manchester United, Manchester United pa gen jwè. Manchester United se kòmsi ou pran gen anpil jwè sou teren an, si yo mete m sou teren map fè yon pi bon job ke yo. So, m panse sa misye sipoze fè, se pa di avèk jwè yo, byen apre match lan li fè jwè yo kouri Menm konbyen kilomèt? M panse nenpòt 10 kilomèt li fè jwe. Nan jou yo te sipoze ret lakay yo, li fè yo vin jwe e li fè yo kouri anpil. Li fè yo vin antrene. Men ou panse sa ta bon pou jwè a? M pa kwè paske lè w fè bagay sa yo, fè bagay la nan pre-sezon an. Pre-sezon ou ka fè jwè yo kouri men pandan ke w gen match chak semèn, w ap fè jwè yo kouri konsa, ou riske blese jwè yo. e ki pa ki pa vreman bon pou ekip la sitou jwè li gen m panse lè yon antrenè ap mete yon ap moute ekip li li mete jwè ki pi bon yo sou teren an men si se sa yo ki pi bon sa m wè k ap jwe lòt ekip ki pran 4 a 0 yo epi w ap fè yo kouri konsa yo pral blese kounye a next pwochen fwa w ap jwe lè w mete yon lòt lè w mete lòt jwè Kisa ou pral pran six a zero paske lòt yo pa menm ka pa bon menm paske si ou gen jwè tankou Ronaldo sou teren ou gen Rashford ou gen ou gen Bruno Fernandes ou gen tout jwè sa yo ou gen Erickson ou gen tout jwè sa yo so yo ta sipoze ou panse jwè sa yo se jwè ki gen gwo pwofil ou panse yo ta ka fè yon bagay sou teren an e fò m di w byen li pa fin depann de manadjè an tou de antrenè an

Chelsea kont Tottenham nan. Nou konnen nan match sa, 2 antrenè yo, yo manke goumen nan fen match la. Yo tou lè 2, yo tou lè 2 menm te vin pran katon wouj nan fen match la. Lè w t ap gad match sa, ki sa w panse? Èske w panse anpil fanatik yo ap di w Chelsea te sipoze bat match la e abit la ki fè Tottenham egalize? Ki ide pa w de match la? An reyalite, kòm Job di. E de jan antrenè yo, e de jan antrenè yo te aji sou teren an. An reyalite, kòm Job di, m gade match lan, match lan, m pa panse match la t ap bèl konsa. Pou mwen menm, m panse se Tottenham ki pral jwe byen. Chelsea pa t ap jwe byen paske premye match. Chèf se te jwèl te ou Yo pat jwe byen byen ditou Men m vrèman etone pou m wè jan yo jwe E kòmsi Chelsea pat manke jwè yo pat E kòmsi prezidan yo pat ale Yo vrèman Premye mitan Tottenham pa jwe anyen Menm dezyèm mitan Tottenham pa jwe anyen Sèlman yo bay 2 gòl E chak M ka konprann Fistrasyon antrenè Chelsea an Paske nan premye premye gòl lan gen yon fot ki fèt pandan ke Chelsea ap atake yo fon yo fon yo fè fot lan e yo abit nan pa rele pa bay fot lan nan menm aksyon sa m ka konprann gen yon gen prèske 2 minit ki pase deja nan aksyon an pandan ke You know, fot la te fèt la, epi lè gòl la vin fèt la. Lè Tottenham vin bay gòl la. So, byen ke gen anpil tan pou yo te ka gen tan rekouvri yo, pou yo pa pran gòl la, men kanmenm, e se yon aksyon ki fini, e y al bay gòl la. M panse yo gen yon pwen la. Nan dezyèm gòl la ankò Tottenham bay la, defansè, kòman misye rele? Defansè Ajantin nan. Romero. Romero rale cheve patnè an. Ou pa fè sa nan foutbòl. So m panse yo gen yo gen yon yo gen yon pwen la. Se ta di Chelsea sipoze genyen match la. Men pou m reponn kesyon la avèk antrenè yo, m panse kè foutbòl la tout antrenè bezwen genyen, men m panse antrenè yo sipoze yon yon egzanp pou jwè yo. Non sèlman pou jwè yo e pou moun k ap gade, pou fanatik yo tou. Donk ou tande anpil antrenè ki toujou ap di fanatik pa sipoze goumen ou vini pou enjoy ou. Yeah, sa ale pou antrenè yo tou. Antrenè pa sipoze, m panse sa ou fè a ou fè yon jwèt timoun. Paske m ka konprann pandan ou nan moman lè match la tap jwe an ou te ka gen yon pwoblèm. Men pandan match lan fini an epi ou ap ba lamen pou ou tonbe goumen konsa. Men kòm ou di e 2 jwè e yo tou lè 2 ki pran katon wouj, M pa Kòm si m wè Conte yo te bay katon wouj lan e mwen e tou lè li te sipoze pran katon wouj lan apre match lan antrenè antrenè Chelsea an ap pwopòz e se yon match li pat konnen se yon match pandan match lan tap jwe li te toujou bezwen goumen menm lè l fè dezyèm gòl la wi li pwovoke Conte. Lè lap li kouri devan kòn yo lap selebre devan kòn se so m panse ke yo sipoze nèg sa yo sipoze gen nenpòt 5 match yo paka ret yo pa sou teren an yo sipoze chaje yon pil lajan tou paske fò fò yo ba nèg sa yo egzanp paske li li non sèlman l pou jwè yo e l pou mwen menm fanatik mwen menm avè w yo kap gade yo chak jou an men apresa yon bèl match li te m te vrèman renmen match lan Match sa te vrèman ou pat ka retire zye w nan match lan ditou. Yon bèl match. Se te premye jounen an Espay pandan wikend lan. Baselòn te jwe, tout moun t ap pale de Baselòn. Yo t ap, ou konnen, yo te gen jwè, jwè yo te, yo te fèk achte yo pat ka anrejistre yo pou yo te jwe. Men 24 èdtan avan, avan chanpyona te kòmanse, yo te anrejistre jwè yo. tout moun tap ret tann kijan Barcelone pral kanpe paske Barcelone fè anpil acha pandan sezon an e gen menm anpil moun pran Barcelone pou ekip kap chanpyon an men yo match yo yo jwe yon match premye jounen yo yo vrèman yo fè match nul m pap di m pa pral di anyen de match la non men map poze kesyon an kisa ou ou pran nan match lan e èske ou panse Barcelone ap chanpyon ane sa?
Mwen sa, m vreman desi de match la, pou vrè di. Paske, yon ekip tankou Barcelone, wap jwe kont yon ti ekip konsa, m panse, ou te sipoze bay ekip la, a nouvo jwè, talan ou gen nan, ou gen nan ekip la, ou te tèlman gen talan kounye a, jwè ou te achte sezon pase a, ki se Memphis Depay, ki se yonn nan jwè ki te sipoze vrèman vin ba yon bon bousad, yo deside vann yo. Sètadi ke ou gen jwè, tankou, m pa konnen si se yon bagay mantal li ye, paske nèg yo toujou konnen yo gen kèk sezon yo pa p byen pèfòme, m pa konnen, yo toujou gen yon, gen yon, gen yon, gen yon pè nan yo, ou pa konprann, yo pè jwe foutbòl ke yo sipoze jwe a. Men, apa de sa, m panse bay Baselòn kèk match pou nèg yo vrèman antann yo ansanm, M pa pral di yo pral chanpyon non, paske ou konnen, toujou gen Real la ki se yon oponan ki toujou prè pou l goumen pou tout twofe. But, m vrèman, m vrèman kontan. Yo jwe bèl ti foutbòl, yo te ka bat, ou konnen, yo bay yon gòl, Lewandowski bay yon gòl li te òje. Avrèdi, m panse nan lòt match k ap vini yo, m panse y ap pi byen pèfòme, jwè yo, tout tan yo jwe ansanm, y ap vin, chemistry yo ap vin pi fò. Ya, m panse gen yon Barcelona pwè pou l challenge Real. Ok, ok. Mè, ou konnen ki jè Barcelona te yane pase, yo bat Xavi vini, yo revoke yon trener Xavi vini, so, tout moun ap tann ki sa Xavi ta fè. Li fè, li fè efò kan mèm, mè nan fen, nan fen sezon ane pase an, kan mèm ekip la te vin tonbe nèt paske yo pat gen resous vre, yo pat gen jwè vre. Men ane sa li mande jwè yo, yo fè yon fason yo ba jwè yo. Byenke sa ka vini apre vin mòde Baselòn paske pou e kòmsi yo vann tèt yo prèske pou yo jwenn kòb pou yo fè sa yo fè yo. Men kounye a èske ou panse presyon kounye a sou Xavi pou l delivre rezilta?
Wi, ou konnen presyon an toujou sou antrenè yo. Depi w antrenè, presyon an toujou sou ou. E Xavi, paske l se yon jwè ki te, ou konnen, istwa Xavi nan Baselòn, pa gen moun ki bezwen di w de sa. M panse y ap yon ti jan pasyan a Xavi, men m panse Xavi, m panse menm Xavi tou l ap kòmanse panse, ok, si m pa kòmanse bay rezilta ke klèb la mande a, ke prezidan mande a, men fanatik yo pral kòmanse rele dèyè m, paske, ey, nou se fanatik, nou vle wè ekip la genyen.
Alò, m panse, Mwen pat ale. Yeah, men eske w panse li sipoze bay rezilta paske pou jwè l gen nan men l nan moman an?
Wi l sipoze bay rezilta yo. M panse Xavi gen yonn nan pi nan yonn nan pi bèl ekip nan an Ewop. Si jwè yo kòmanse pèfòme jan yo sipoze pèfòme a, li gen anpil jèn talan epi l gen anpil jèn jwè ki gen eksperyans. Jan m di w la, jwè yo sa mòf bezwen met tèt yo ansanm pou yo pou yo konn jan pou yo delivre jan yo sipoze delivre a.
Ok e nou gen real ki bat ki bat real bat 2 a 1 e atletico madrid bay bat 3 a 0 m panse kisa ou tire de 2 match sa yo match real madrid la m panse match real madrid la ou konnen real real la fè tout sal kapab poul genyen e Li match la te vrèman tight but yo tap yo tap pèdi match la 1 a 0 but a la fin yo ou konnen Real fè sa l sipoze fè a yo rantre Alaba ki pat kòmanse nan match la Alaba bay yon gòl kou fran premye premye touch li nan match la bèl match ou konnen Alaba ki se yon jwè ki toujou byen pèfòme pou mwen menm o mwen misye gen vrèman gen bon talan. Pou match Atletico Madrid la nou gen Felix ki vreman byen pèfòme, misye bay 3 mat, 3 pas, eskiz, 3 pas nan match la, bèl pèfòmans de misye, m panse misye te lòm di match pou mwen nan match la, e Griezmann ki finalman bay yon lòt gòl nan La Liga, apre yon anpil tan, m kwè dènye fwa misye bay gòl nan La Liga se te mwad Novanm, 2021, so m kontan wè misye ki finalman ba, wi, M kontan m wè misye finalman ba yon gòl. E yon jwè ke m vrèman m gen anpil estim pou misye. Ya, m panse bèl jounen an Espay.
Men sa w, antre 3 ekip sa yo, Barcelòn, Real e Atlético Madrid, si w t ap mete yo an òd pandan ane a, lè ane a fini, kijan w t ap mete yo? A, sa m pral di yo a l ap fè m mal paske fanatik Barcelòn m ye, m ta toujou anvi wè Barcelòn. anwo men map toujou map ka bay Real li paske ou konnen Real fenk sot chanpyon Lig dè Chanpyon an li gen anpil bèl jwè anpil jwè ki ka pèfòme map map met Real mwen Barcelone ap vrèman prè apre de sa ou konnen Atletico Madrid ap vini petèt paske nou gen anpil lòt bèl ekip nan si m konprann li Real, Barcelone epi Atletico.
Atletico Madrid la twazyèm plas la poko garanti pou li non men nap wè jan jan ane a dewoule.